Kòman nou ye kòman nou ye ok mwen vini avèk yon nouvo video pou nou fwa sa e se yon ti video trè kou e trè presi pou moun ki nouvo sou chèn sa non pam se Eli pou moun ki deja konnen yo nou konn kiyès li ye deja m antre nan kay la ok pa bliye kanal sa nou pale de biznis byenèt. Tout sa ki gen pou wè a byen nèt ok. Tout enfòmasyon mwen jije bon k ap itil kominote pa m nan konfrè m yo mwen vini avèk li sou n e pou nou ok. Bon m pa pral fè videyo a twò long mwen jis vin enfòme nou gen anpil moun tankou videyo m te fè deja yo. Mwen te pale de rezidans an Repiblik Dominikèn kote ke moun nan ka rezide, men tout kondisyon yo mande e kazye jidisyè ok mwen te di si yon moun gen kazye jidisyè li gen avoka ki ka ede moun nan ok men jodia mwen vin pale nou don de kazye jidisyè la menm. Nou konnen gouvènman Ayiti a te gen pou vin enstale sa an Repiblik Dominikèn, daprè konsta ke m fè, anbasad la konfime ke sèvis sa a disponib. Ok, sèvis kat, kòman yo rele l ankò, kat elektoral. Kat elektoral la disponib. Moun ki bezwen fè kazye jidisyè yo kounye a Repiblik Dominikèn yo pa bezwen al Ayiti ankò. Yo bezwen kat elektoral, ekstrè dachiv oubyen ak de nesans, matrikil epi m kwè ou bezwen kat bout foton, bagay konsa. Men. M pa vin ba nou detay yo non, mwen jis vin enfòme nou gen anpil moun ki pa konnen si sa gentan enstale. Nou konn jan peyi nou fonksyone, lè gon bagay ki fèt pa gon kominike ki di ok tout ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn men sèvis nou genyen kounya pa gon sans kòmsi jan bagay yo fèt. Nou gentan konn jan l ye deja. Nou pa pral fè literati pran pretèks kòm si nou gen yon peyi oubyen yon eta òganize. Antoulèka, se yon bèl pa. Lè moun yo voye flè, nou di yo voye flè men lè yo fè sa ki plizoumwen an tou fò n gen kouraj pou n di l bon ok. Se yon bèl inisyativ, ekskize, se yon bèl inisyativ li ye. Kounya yon moun ki bezwen kazye jidisyè ou pa bezwen ale ayiti ok pa bliye yo fè kat elektoral epi yo fè kazye jidisyè sa vle di si ou gen pwosesis rezidans ou kounya ou pa bezwen ale ayiti ou ka regle tout afè w an repiblik dominikèn ok pou moun ki swiv mwen sou kanal sa. Nou ka wè m te fè petèt yon semèn m pat lage video, sè ke moral mwen te yon jan atè a. M si gen anpil konfrè ayisyen la, si yo branche de sa kap pase nan peyi yo yap konnen rezon an ok. Sa afekte anpil moun alechèl entènasyonal, alechèl nasyonal an Ayiti. Tout kote nèt sa afekte nou. Sa pwouve ke Ayisyen still gen lanmou pou frè l, li still gen lanmou pou peyi l. Menm lè w wè nou tankou bèt, n ap manje youn lòt, men lè yon bagay rive, kwak w a leksteryè, li choke w nan yon eta kòm si w t ap viv anndan peyi an. Ou pa ka elwanye ni chanje kiyès ou ye. Ou konprann mwen? Ou pa ka rayi ras ou. Se vre nou ka gen malantandi, men lè yon bagay pase nou, tout moun santi l. Ok? Menm lè m pa vin antre nan detay ke si mesye yo te koupab oubyen nan kisa yo te, sa se yon lòt bagay, whatever sa yo te fè. Konprann? Lyon ja afekte nou hey pa gen anyen nou ka fè eh priye bondye pou bondye di yon mo pou peyi sa eh sa byen fèm mal eh moun yo pa focus pou yo pou yo viv antre yo majorite moun yo espwa yo sou sou lòt peyi bon m pa vin fè politik ok mwen jis vin pale nou. 2 m konnen gon kominotè ayisyèn an repiblik dominikèn kap soufri pou dokiman ok sa vrèman afekte yo mwen te vle vin di nou dja li disponib nan konsil ayisyen an ki nan gomès la mwen pa konnen sil disponib santiago tou men nan kapital la santodomingo. Li disponib pou Ayisyen ki vle fè kazye jidisyè, pou Ayisyen ki vle fè kat elektoral. Okay. Kazye jidisyè la, e ou pral fè anpwent lan nan Palacio de la Policía an Repiblik Dominikèn. Okay. Li tou pre Caribetool. Ou yo pral fè 10 anpwent ou, 10 dwèt ou, epi avèk dokiman sa, Ou prale nan anbasad ayisyen avèl epi yap fin fè pwosesis la pou ou. Se yon bèl pa, yon bèl inisyativ li ye. Kèlkeswa moun ki an tèt li a, m pa konn si se nouvo diplomat ki monte a, mwen pa konnen. Si se li, bon travay mon frè. Sa ap ede anpil konfrè. Byenke nou pa ka fè anpil men sa minim nan nou ka fè a. lib ok on tikal chanjman se on chanjman kanmèm ke si nap tann on gwo chanjman tou den kou chanjman e tikal pa tikal sa fèt ok bon mèsi anpil pou moun ki gad ti bout videyo sa se sèl sa sèlman mwen te gen poum pataje pataje ti bout videyo sa fèl rive a konfrè ayisyen nou ki bezwen fè kazye jidisyè pou dosye rezidans yo, osinon moun ki pa gen dokiman menm an Repiblik Dominikèn ki bezwen fè kat elektoral, yo fè l gratis. Tou senpleman, mache bonè pou al rezoud sa. Okey? Pataje l a zanmi w, fanmi w, ou konnen k ap viv an Repiblik Dominikèn ki bezwen dokiman sa yo. Pa neglije patajel epi map vini avek lot video pou nou donk a la pwochen si w poko souskri souskri tchau.